Bonswa, bonjou entènèt, kòman nou ye? Nou tout anfòm, m espere, avèk Dye nou tout anfòm. M panse vwa sa ke n ap tande a, li pa lòt vwa ke Frè Lionel Etienne. M panse nou wè non chanèl la, se Etienne Lionel Troupe. E rezon k fè mwen vin ekri nou la jodi a, mwen vin voye mesaj sa bay nou sou konsènan feyton an. M fè yon premye feyton, nou wè, e premye feyton ke m fè ki se Bon, m ap pale nou de feyton ke m fè, m pa pale nou de feyton ke m jwe ladan l non. M ap pale nou de sa ke m fè. E, premye feyton ke m fè se imilyasyon pa di lanmò. Ki vreman feyton, men vreman ti bagay m ta fè tankou ti jwèt m ta fè lè m te yon kote yo rele zòn Babalo, pou moun ki konn zòn sa e nan Repiblik Dominikèn. E, nou te fè yon ki se Mizè pastè nan karantèn m kwè m kwè. Sa se ti jwèt ke nou ta fè men vrèman feyton ke m fè ki gen nen nan figi l se imilyasyon pa di lanmò. M panse nou tout wè l rive sou epizòd 8 li kanpe. Ban m di nou rezon fè l kanpe. Sa vle di m pa ta vle pou moun kritike m pou deske l kanpe a. Mwen menm. M vle bay nou plezi. Mwen deside pou fè kè nou kontan. Nou konn difikilte a men nou konnen chemen an pa fasil. Sa ke w ap fè a li pa fasil vre. Li pa fasil. Nou konnen toujou gen anpil kritik, toujou gen anpil imilyasyon. E gen moun pafwa yo menm k ap dekouraje lòt ki nan bagay la avè w dekwa pou l pèdi sans e pou talan pa w la tonbe. Men mwen menm pap banou manti fanatik yo mwen la avèk nou tout tan pa gayen ka fèm kòmsi tonbe pa gayen ka fèm tonbe kòmsi poum pa banou plezi sèlman jezi sèlman bondye ki nan syèl la sèlman ki pou dim e sa ke map fè a kanpe ladanl poum kanpe ladanl apresa lèzòm paka fèm kanpe ladanl. Men, premye feyton an te kanpe, li vin sou epizòd 8. M te ka rive nan epizòd 100, 200, 300, 400 menm. Men nou konnen, m pa Ayiti. Se Repiblik Dominikèn m ye. E, nou konnen ki jan bagay yo Repiblik Dominikèn. Moun yo vini, y ap jwe, gen pafwa gen sa ki vini, gen sa m pa janm wè, yo chanje zòn. Yo va di m, e, kèlke dans, yo chanje zòn, yo chanje zòn. Yo pa di m anyen. M fin wè l ap pèdi sans nan men m. M vin fè l yon fason. Lè m gade gen sa k pa vini, gen sa yo pa janm vini, m wè sa kòmsi m wè yo ap pran pòz jwèt timoun yo. M wè m sa m oblije fè, m oblije kanpe l. Mwen talan pa m lan. Nou menm nou ka pa wèl, gen moun ki ka pa wèl men gen moun kap wèl. Mwen menm son moun ki gen talan anpil. M gen talan ni nan chante mizik, m gen talan ni nan sak rele fim. Wòl granmoun nan son wòl ke m jwe m renmen, m jwel, m renmenl. Men kòmsi e pa yon bagay. Komsi ki nan may mwen. Rezo fèy pa nan may mwen. Se talan sa Bondye banm m oblije. Men, gen moun ki ta kritike m, ah, frè Lionel eske son sèvitè moun legliz li ye, li oblije se, se, e, e, komsi, se, e, e, wòl, granmoun li epi jwe bagay. Non! M ka eseye konprann sa ke m ap fè a pou m fè lemond, kòmsi pou m wè pou m fè moun mond lan plezi. Men se pa menm sèl moun mond ki ri, men gen moun legliz ki ri ladan l tou. Jis m pa fè yon bagay ki yon kontrè. Se konsa ki fè kèk gen kèk bagay nou wè m pa fè nan fim nan tankou bay dezòd. M pa fè bay dezòd, sèlman m pale verite, m pa kòmsi m pa fè dezòd nan fim nan. Gen moun ki ka wè sa. Ok. Se pa sa m te vin diskite la men li vin nan bouch mwen, m oblije m di l. Men, m vle mete nou alèz de sa ke m pral di nou an. Feyton an rive sou epizòd 8 li kanpe akoz de moun yo. Ok. Men map fè yon la komedyen nan Sendomeng. Se mwen menm ki lepè ti maladan mwen ki jwèl granmoun. Ti patnè wouj la pitit mwen. Mwen ki jwè wòl pitit mwen ladan. M panse nou wè ki yès. M panse nou wè nap wè mak blanch sa yo ki la mele. M panse nou wèl wi. Men mak blanch yo. Men mak blanch yo, sa yo se e makiye m te makiye yo talè a, m te makiye m mete sa nan figi m lan m poko okipe kò m non m vini m vin fè ti bout videyo avè nou kote m montre nou prèv la. E pandan ke nou ale konnan m pran moto m mèy dèyè kèk moun pou m vin jwe e mèy dèyè yon ti patnè avèk yon ti dam yo te yon ti distans mèy dèyè yo pou yo ka vin jwe ansanm avèk mwen. Kwen nan al nan lon kote tankou nan ale konen komedyen nou jwe nou pa jwe l tankou kote nou rete a dirèk nèg jwe l pa de yon lòt kote pa yon seri de klan kote ki gen tan kont kote pa gen bri bagay epi fanatik yo pandan ke m al jwe l la e li gon patnè k soti kote l soti I gen 4 mesye ki chita, pandan yo chita, m di mesye silvouplè, e nou ka fè yon ti eskize la paske m gen yon e moun ki bay fè aksyon an li pa lojik kòmsi pou moun parèt ladan l paske pou aksyon an ka gen plis sans. Yo chita toujou yo pa okipe m. Dezyèm fason ankò. De lè m di sa yon dezyèm fason ankò, yo antre pa andan bò kote moun nan ap vini an. Kounye lè moun nan ap vin nan wout la, li pral vini epi li ka kòmsi nan pòtal la. Moun nan kote kanpe kanpe dè pòtal la ankò. M di non mesye kanpe nan kwen isit, yo fè kòlè yo ale ok. M ba nou ak sa, m ba nou ak sa. Sa pa anyen. Pandan ke m ap fè aksyon konsa m byen jwe, tankou m gentan jwe yon bon bout nan epizòd 4 la. Episode 4 la komedi nan sendomeng lan gentan jwe yon bon bout ladan kameraman nan a filme m gentan pran bout pa sa ki jwe wòl pitit mwen an tifi a avèk sa ki jwe wòl madanm mwen an ladan lan apre sa m gentan pran bout pa fòk nan pran lòt granmoun nan granmoun kout la Mezanmi granmoun nan nou wèm tap bat la e li menm fanatik yo gen yon misik soti kotel soti e apou di moun foul ye nou tankou son moun bap site non moun mwen mpa vin tankou e pou nan kontak moun paske banm di nou mpa se sa map di nou nap konprann li nou anpil atis nan moman sa kouman yap fè yap fè it yap moute men kritik ke yo genyen si yo pat gen kouraj nan sa yo gentan fè a yo tap gentan kite sa depi nan piti nou konprann. M pa di m ap dekouraje avèk nou. Men sa vle di m ap mande nou souple. Si nou wè feyton an pa lage ankò, m panse se pa fòt mwen. Lokal banm pwoblèm. Espere tann mwen, m ap priye Bondye fò. M pral Ayiti nan mwa k ap vini yo la, m pral Ayiti. E m panse m ap al Ayiti, m ap al espesyalman pou nou. Pou m fè sa pou nou. Map lage feyton ban nou nèt nèt map fè nou ri ri ri nèt nèt nèt nèt map fè nou ri map ban nou plezi nèt nan pi mye m ka ouvè kòm nou konprann epi mesye a soti pou l soti chak sa map fè lap rizibye m madanm li di non si bon si ti mesye wap fè afè w ba dwa e pa lojik eh gad yon vye kòmantè ki te fèt nan epizòd premye a sak fèl yon kouzen m menm ki fèl pwòp kouzen m. Li fin fèl lèl lèl santi wont gon fanatik ki jourel pa konnen ki fanatik li ye yon moun Bondye yon moun ki renmen travay map fè a li pandan l jourel sa l oblije fè sa l oblije fè souple a men apre li di m konsa l vin epi jwe avè m li kòmanse kite konn jwe avè m tout tan an lè li di pi vin jwe avè m nan m di non nou pap ka jwe ankò jis ou te gentan di m ou pap jwe avè m jis. Bay sa vag, e kay ke nou gentan ekri, ekri fim, men sa nou pral fè, men sa nou pral fè sou lap kòmanse an premye, kon jou a rive li di m pa pran yon kou. Fanatik yo, m ta vle yon kòmantè ta di m eske, eske bay sa yo bon. E men sa resi pou m premye fwa. E nou konnen, lè yon moun ou se kretyen ou ye. Gen kèk bagay fò w evite. Gen kèk bagay yon moun fò w fò w pran kouraj pa nan etan kòmsi al fè gwo san. Lè sa, satan ka pase pami moun nan. Li fè konprann se la pi ka pou satan ka pwofite w. Men pa dekouraje nan sa w ap fè a. Mwen oblije, m pa fache. M konnen, m ka fè ti fache. Men tankou m pa tankou fè gwo san bagay. No. M annik di moun yo. Lè m gade tout moun di m dja bon yo pa ale ale bon m oblije estat moto m mennen moun yo ale. M mennen moun yo ale epi sa gen sa k ban m kouraj k ap ban m ankourajman di m chache lòt lokal bagay. Men nou konnen Repiblik Dominikèn e pa tout lokal kòmsi yo kapab jwe kan e konnen moun gen moun bay Repiblik Dominikèn nou konnen jan ayisyen yo aji Repiblik Dominikèn nou bay diferan pase n ap konnen l. Pandan ke moun yo dim sa, m te chache lòt lokal vre men imajine nou, kote yo mwen jwe la la e sèl la kòm si m plis abitye, m pa bise lòt kote, yo apre jwe lòt kote yo fè vòlò kòm si e sezi bagay nan men nou, bagay ka filme, ou konprann? Yo fè vòlò kòm si pran moto m, kòm si m oblije fanatik yo m ap kanpe feyton an. E paske m pa voye video non, ma voye video. Ma voye video pou nou. Ma voye video fè nou ri, regri, fè nou pèdi dan nou. Men pou feyton ma pran angajman pou Haiti. Haiti ma fè feyton pou nou. Dakò fanatik yo, m panse nou espere nan sa ke m di nou an, m la pou nou toutan. E mèsi tou pou tout nouvo abone yo, m wè nap moute abone yo pou mwen, mèsi. Nap moute abone pou mwen mèsi paske m wèm nan 824 abone 824 abone m pou ki fè nou soufri men nou oblije nou abone avèm mèsi pou sa mèsi e sin bezwen swiv kèk bèl ti video kèt nou te fè tou fè yon feyton ke m patisipe ladan. Ki se san jezi pa gen lavi sou chanèl sè mimi dèlta santiago m panse si nou bezwen tcheke l nap ekri san jezi pa gen lavi nap wè l nou ka bal love la tou nou ka like videyo yo pataje l konsa tou nou ka ankouraje sa wè nou pa nou pa kòmsi kontinye l tou e nou konnen m pa vle l pa ret menm kote si m te rete menm kote avè l bagay la tap pi bèl toujou. Ou gade nou pa rete menm kote, se rezon sa ki fè mwen oblije depi nan Santiago m oblije fon ti esi nou konprann. M gwo papye m ap jere, m ap fin oganize papye m epi sa. Nou konprann? A di konsa ke m pral fèl. Sa vle di m panse nap konprann. Ke Bondye beni nou fanatik yo. Ke Bondye fè nou gras. Pa neglije pataje l. Nou ka pataje l pou mwen silvouplè. Pataje l. Eee m pral panse, m pral panse pou m konnen si m jwenn lokal lòt kote kòm se lòt kote ka ki ka jwe wòl la byen e m ap kapab al yon lòt yon lòt kote pou m kapab ba nou plezi. Men si m ba nou lòt lokal fanatik yo m ap oblije kite l. E ma fè lòt feyton Haïti. Dakò fanatik yo ma fè lòt feyton sa ka fè nou pi kontan toujou Haïti. Dakò.